Chè frè ze sè, chè zami nan le Senyè, bonswa. Mwen espere nou te pase yon bòn joune sou divin pwoteksyon Granmèt lan san oken malè ak aksidan pa t rive nou. E aswè an, Mwen avèk nou ankò pou ke nou kapab fè yon ti koze ebyen sou la pawòl. Men aswè an nou prale touche yon pwen ki ap fè la yn sitou nan peyi nou genyen anpil moun ki genyen konpòteman sa ki manifeste konpòteman sa. Ebyen nou pral fè yon ti pale sou pwen sa ki se pa kite pèsòn moun pran w. kòm esklav kèlkeswa bon moun sa ta bon pou ou. Pa kite pyès moun pran w kòm esklav kèlkeswa jan moun sa ta bon pou ou. Mwen espere nou tout k ap tande m la nou prale pran tout san nou, pran ti chèz ba nou, paske tout sa nou pral pale la nou pral pale l a la limyè de la Bible. E pa bliye antanke kretyen tout sa nap dil sipoze fonde sou la bib lan paske bib lan li se bousòl nou dakò bib lan se bousòl nou ebyen nou sipoze sèvi a bib la nan tout sa nap fè an kelke sòt nou di se pa kite pyès moun pranw kòm esklav dakò kelke swa bon moun sa ta bon avèk ou men pa kitel pranw kòm esklav. E dèfwa sa konn tèlman ale lwen, moun jan de moun sa yo, yo ta menm vle fè yo pase pou Bondye devan kèk moun swa yo fè w byen oubyen kèk moun yo ede oubyen kèk moun yo bon anvè l. Men avan mwen ale pli lwen, paske nou pral chante yon stròf nan yon chan la a epi pou n priye, pou n kapab antre nan sijè a. E n ap di ou menm osi k ap tande nou la a, nou, m ap envite w, videyo sa a pataje l avèk yon moun, pataje l avèk yon zanmi w, pataje l avèk fanmi w, e konsa mè byeneme, nou va genyen yon sèl vizyon, Ebyen yon seri de konpòteman dèfwa ki pa bon dakò ebyen nou va eseye wè kòman nou ta kapab an kèlke sòt bani yo nan sosyete nou an dakò pa kite pèsòn moun pranw kòm esklav. Malgre chan moun sa ta bon pou ou. Nap chante yon chan se nan nimewo 284 Seigneur attire mon coeur à toi e map mande nou pran ti chèz ba nou pa ale fin gade tout videyo a fin tandel dakò Seigneur attire mon coeur à toi

Ce divin berger. An nou fèmen zye nou pou n kapab priye le Senyè. Notre Père et notre Dieu, mèsi pou ta gras enfini, mèsi pou ta mizèrikòd, mèsi pou te lajès anvè nou. Mèsi pou yon jounen ou te pèmèt nou travèse an byen Senyè san oken malè ak aksidan pa t rive nou. E nan moman sa a Papa, men nou ki pral fè yon ti koze. Senyè, atravè yon tèm k ap fè layinn e ki bay pwoblèm. Nan moman sa a, Senyè, n ap mande w ke w kapab voye Sentespri w lan w va ranpli nou, Senyè, e ke tout moun ki va tande nou, ebyen yo va edifye a sali. Antann nou kriye nou priyè, nou tanpri w ensi, o non de Jezi. Amèn. Mè byeneme, frè e sè, E nou te di n se pa kite pèsonn moun pran w kòm esklav, kèlkeswa bon moun sa ta bon pou ou. E aswè an, m ap envite w, ou menm k ap tande m la a, Excusez-moi mes frères, ou menm k ap tande m la a, Map diw sa. Pa janm mete w nan sitiyasyon pou ko inyore byenfè yon moun anvè w. Toujou aplodi byenfè yon moun anvè w. Toujou bay valè ak sa yon moun fè pou ou. Paske gen moun, malgre jan yon moun ta bon avè l, men l pap janm bay sa valè. Se kòmsi gen yon seri de moun osi ki pa janm kontante. E nou pral konsidere sijè sa sou de faz. Gen yon seri de moun ki pa janm kontante lè yon moun fè pou li. E w ap jwenn lè moun nan fè pou li e si yon lè, moun sa ta rive li dan lenposiblite ou di mwens li pa kapab fè pou moun sa ankò, ou pral wè se kòm si moun sa pa t janm konn fè anyen. Sa se premye aspè. E dezyèm aspè, mè byeneme, nou pral konsidere se ke ou menm ki resevwa byenfè sa yo, se pou fè anpil atansyon pou pa mete w nan sitiyasyon, Pou ke ou engra anvè byenfè ke moun nan fè pou ou. Paske gen yon pakèt moun, jan n sot di talè lan, ki pa janm bay valè a sa moun fè pou yo. Ki pa janm konprann byenfè moun anvè yo. E lè sa a, byeneme, Si yon lè moun nan ta rive nan yon sitiyasyon paske si w bay konpòteman an, ebyen gon lè moun nan li kapab menm konsidere w kòm engra. Byenke tèm engra a gen yon kote nou pral rive ladan l e nou kapab tou rantre paske nou pral rantre nan labib, nou pa vle pase anpil tan nan videyo sa. Men byeneme kite m di nou yon bagay, sèke. Genyen yon seri de moun, mè byen eme, sè vre, yo fè anpil bagay pou moun. Dakò? Anpil, anpil, anpil bagay. Gen moun ki pa konprann sa moun yo fè a, men konsa tou gen moun ki konprann. Sa moun nan fè a, li bay valè, li remèsye l, li tèlman remèsye l, li fè lwanj pou li. Li pale de sa moun nan fè a. Men sepandan, le pwoblèm ki pral poze la a, se ke moun sa yo anpil ladan yo, yo ta vle fè moun ki resevwa byenfè sa a kòm dè esklav. E yo ta menm vle fè moun nan pran yo kòm bondye. E. Nous savons tous que qu'il y a un seul Dieu qui est dans le ciel, le Dieu qui a créé le ciel, la terre et les sources d'eau. Pa gen yon lòt ankò, mè byeneme. Nan sans sa a, e se pa san rezon, e gen anpil moun nan peyi nou, gen anpil Ayisyen ki konsa, imedyatman ke se yo menm k ap ede moun nan, oubyen se yo menm ki te konn ede moun nan, enben tou natirèlman yo vle pran moun sa a kòm timoun ki rete avèk yo. Yo vle pran moun sa a kòm esklav yo. Yo vle pran moun sa a, nou ta kapab itilize yon tèm ke yo te konn itilize, kòm twal pye yo. M pa konn si n konprann. Se tèlman moun sa a l ta sipoze rete anba yo la. Nou kapab pran egzanp, ann di yon moun ki konn ede yon moun, epi se kòm si moun sa a se li menm k ap ede li, ebyen w ap wè ke moun nan l konn voye l achte sigarèt, yon egzanp. Toutan lale, toutan moun nan ale, toutan moun nan ale. Ebyen yon lè, swa moun nan gen yon pwoblèm, li pa kapab al achte sigarèt sa a, ebyen kounye a moun sa k te konn fè moun nan byen ou konn kisa l pral repete, ou pa wè, se engra wi mwen menm pou m gen dwa voye w achte yon sigarèt pou w pa ale. Nou kapab konprann kote sa rive? Tout fwa ou te konn voye l ale, l ale. Men moun nan son moun li ye, e dèfwa jan de moun sa yo, yo pa konn si moun nan se granmoun, yo te kòmanse a moun nan timoun, menm si moun nan ta vin granmoun, e kòmsi moun nan toujou timoun devan yo. E se youn nan rezon mè byeneme, m ap di nou sa, pran sa kòm egzanpl, toujou fè efò pou w kapab fè yon bagay pou tèt ou. E wap jwenn ke lè se ou fè yon bagay, se Letènèl ki ede w fè yon bagay, e se si w mete fòs ou pou w kapab fè kèlke choz, ebyen se kòmsi w gen plis respè. Men toutan se moun kap fè pou ou toutan, ebyen se kòmsi respè w ta dwe genyen an, ou pa genyen l. Ou konn poukisa? Paske moun sa a, anpil fwa l vle pran w pou timoun. Moun sa a, dakò, ou te mete tout espwa ou nan li an, se sou li ou te apiye, se sou se li ou te pran kòm refij, ebyen, ou pral wè ke, eksizemwa mè frè, ou pral wè ke moun sa a ou te pran kòm apiy ou lan, kòm poto mitan an, Ebyen ou pral wè yon lè se menm moun sa ki pral pouse w. Se menm moun sa ki pral rele w engra. E pa bliye m sot di nou talè lan, fòk nou respekte sa, bay valè a byenfè yon moun fè pou nou. Dakò, bay valè a sa yon moun fè pou ou. E pa Dakò paske moun nan se li ede w nan kelke choz epi pou ke ou t dakò anfèt pou moun nan pran w kòm timoun ki ret avè l. Non. E lòt bagay n ap konsidere sè ke. Ou pral jwenn moun sa a, pa bliye, li se yon lòm. E sa fè n ap pouse l sou de ang. E pa janm mete espwa w total nan yon lòm. Paske lòm nan, li gen yon lè li te vini, li gen yon lè l prale. Se sa lavi. Nou se pasaje sou latè, nou se pèleren. Enben, lòm sa a, li gen yon lè l te vini, li gen yon lè li prale, enben, sètadi, tout sa lòm nan ap fè pou ou, l ap pasaje, l ap efemè, mè byenneme. Enben, lòm nan, tout sa l ap fè, l ap fè l a sa nati. Lòm nan, li efemè, lòm nan, l pasaje, e tou natirèlman, tout sa lòm nan pral fè pou ou, l ap efemè. E se youn nan rezon mè byeneme aswè an map envite nou poun sispann mete konfyans nou nan lòm, poun sispann pran lòm kòm refij nou, poun sispann apiye sou lòm, okontrè poun kapab apiye sou Letènèl. Nou pale anpil wi la 12 minit men nou poko di anyen non nan kèk vèsè. Ann ale gade pou nou wè Mes bien-aimés, se jis pou m di n map mande nou, men kenbe dinite nou. Sa nou ka fè, travay nou ka fè, pa gade w se entèlektyèl, pa gade w te pase nan inivèsite, epi w rive yon kote ou jwenn yon ti travay pou w fè, men akoz de sa ou pito rete sou kont moun tan w fè l pou w kapab gen dinite w. Wè lè fè yo se ou menm ki fè 10 goud ak fòs ou, ou mete nan pòch ou, anben 10 goud sa son lò E kelkeswa kote w rive an, w ap fyè. Ou konn poukisa? Paske sa se fòs ou. Men gen anpil moun, mè byeneme, depi yo jwenn yon moun k ap fè pou yo, anben yo pa gen pwoblèm. Yo pap chache anyen pou yo fè, sèlman y ap rete la sou kont moun nan. E pa bliye m di lòm pasaje, e pa bliye moun sa a tou. Yo dakò pou moun sa a pran yo kòm esklav, pran yo kòm timoun ki ret avè yo, pran yo kòm tòchon, paske pou yo menm, sèl delivrans yo, se moun sa a. Mè frè ze sè, lèse mwa vo dir, delivrans ou, sekou ou, refij ou, Ou sipoze chèche l nan Letènèl. Ou konn poukisa? Se paske kant se Letènèl ki delivre w, kant se Letènèl ki leve w atè an, li leve w pou letan e pou letènite. Men lè se yon lòm ki leve w, anben ou pral wè w ap rive yon kote, menm lòm sa a pral degrade w. E ou pral jwenn menm lòm sa a lè l leve w e l ta vle wè ou ta vle fè yon pa annavan. Enben, di m sa w vle, menm lòm sa a, jalouzi kapab al ranpli l. E se sa k fè, lè w tande Letènèl ap leve w an diyite, e lè w tande Letènèl ap leve w an diyite, menm moun sa a Letènèl te pase an, enben menm moun sa a, se kòmsi l ta vle vin rantre nan konpetisyon avè w. Nou pa konnen, mè byeneme, se lè ke Letènèl kòmanse leve w, ou pral konnen ki kantite moun ki te nan konkou avè w an sekrè. Men kite m di w sa, anben tout moun ki te nan konkou avè w, dakò? An sekrè, anben w ap bat yo o non de Jezi, an se, an sekrè. Tout moun ki te nan konkou avè w an silans, anben w ap bat yo o non de Jezi, an silans.

Talè nou pral pran de vèsè, vèsè 10, vèsè 11. Mè byeneme, vomye w ke w chèche refij ou nan Letènèl ke w konfye w nan yon lòm. E pa bliye Labib le di, malè a lòm ki se konfi an lòm. Wi ou kapab konfye w nan lòm, men se pou w konnen osi, menm lòm sa ou mete konfyans ou nan li an, li kapab desevwa w. Paske lòm nan, tout bonte l genyen pa sa, pa saje. Ou kapab wè yon lòm la ou te mete tout espwa w nan li, ou konnen se li menm ki refij ou. E se si. Le gran pwoblèm ki existe dans ce dossier c'est que menm parmi les kretyen ou jwenn gen ladan yo ki plis mete konfyans yo nan yon lòm ke yo mete konfyans yo nan Bondye.

Dan Letènèl! Paske se li menm. Lè w tande se Letènèl ki refij ou, ou pa pè anyen. Lè w tande ou pa met espwa w sou gran. Jounen jodi a la gen yon seri de moun paske yo zanmi w depite, bon pa mande Bondye menm yo zanmi w minis, yo ta zanmi prezidan. Ayayay! Yo santi yo wo! Lese m di w, mè byeneme, tout moun sa yo, tout bonte yo ka gen avè w, y ap pasaje. E w ap wè w ka rive nan yon sitiyasyon, ou panse se moun sa yo k pral delivre w, anmwe w pase yon apèl, se menm moun sa k di, a di l pa la, y ap anmèède m la a, di l pa la. Men Letènèl, lè w rele telefòn, sou telefòn Letènèl, anben se. Alo wi e a amen e delivrans tonbe e se youn nan rezon mè byen eme kant ou vle mete konfyans ou nan yon lòm ou konn kisak pase se kòm si ou te pran yon wilib ou te pran yon wilib ki pap rive a destinasyon. E gen anpil wi lib, tan pou w pran yo, pito w kanpe la nan stasyon an, menm si se yon vye kanntè w jwenn ou koke nan w kòd, men ou konnen w ap rive a destinasyon. Kite m repran, Evite pran wi lib ki p ap rive a destinasyon, paske gen wi lib ou kapab pran l ap mete w anreta. Gen wilib ou pran, kotel mete w nan wout la tout machin kap pase tout ap chaje nèt. Men vomye w rete dakò, vomye w pèdi tan men w rive a destinasyon. Vomye w pèdi tan nan stasyon an, ou pran yon vye kannte w koke nan yon kòd men w gen esperans wap rive a destinasyon. Pa mete konfyans nou nan yon gran pou n panse nou gen otorite k zanmi nou. Dakò? Mè byeneme, vrè zanmi an se Jezi de Nazarèt. Vrè zanmi an, kisa m di? Se Jezi de Nazarèt, pa gen lòt. Moun ou ta vle pran kòm vrè zanmi w nan, ou ka pa bwè yon lè, se li menm ki trayi w. Men Letènèl pa konn trayi pitit li. Kant ou anba zèl Letènèl, lavi w asire. E ou pral wè, Kant ke ou mete konfyans ou nan Letènèl, ou pa konfye w a lòm, ou pral wè kisa vèsè 10 lan pral di nan Som 118 la, Mè byeneme, li pral di, Tout lè nasyon m anviwone o non de Letènèl je lè tay an an pyès.

Ebyen, lè w mete konfyans ou nan Letènèl, tout lè nasyon, tout latè, kèlkeswa gwoup lan te mèt leve kont ou, ou pa gen pou pè anyen, e o non de Letènèl, w ap taye yo an an pyès. Ann pran ti egzanp, genyen yon seri de moun, swa nan fanmi yo oubyen kèk zanmi yo, genyen ki bandi, nenpòt, ou konprann, nenpòt sa yo genyen la, al atake moun, yo gen moun ki pral defann yo. Ebyen men byen eme, menm moun sa w genyen ki bandi a, anben gon lè, ou kapab atake yon moun, pa vre? Epi lè w kouri dèyè moun sa, moun sa pa la, monchè w gentan pran anpil gagann, ou gentan pran anpil baf. Ou konn sa k fè sa? A koz de moun sa ou gen an ou konnen k bandi, anben ou panse wap atake tout moun. Ou konnen gen moun sa ki chèf, wap atake tout moun. Enben gen yon lè wap gentan pran anpil gagann, anpil baf, ou ka menm mouri menm moun sa pa gentan fè pou ou, anyen pou ou. Men lè se sou Letènèl ou asire w, lè ènmi an vle leve kont ou, Dakò? Lè ènmi an vle leve kont ou, mè byeneme, m pa kache di w, l ap tonbe o non de Jezi, paske Letènèl dè zame, nòtre Kapitèn, ilè le konkeran de tout limanite, mè byeneme, le batable di mond. Kant li kanpe bò kote w, kant se Letènèl ou genyen bò kote w, kant se Letènèl ou pran kòm refij ou, kòm apui ou, kòm sekou ou, Kòm poto mitan w ou pa gen anyen pou pè paske w byen gade o non de Jezi. Mes frères aswè a deja 22 minit m pat vle tèlman pale anpil men kite m di w se ke sijè sa nou vin avè l li vrèman enpòtan e m ap mande w kote nou ye a si gen kontinye tande e pataje l ak zanmi w Pou yo sispann mete konfyans yo nan lòm, sispann mete espwa yo sou lòm. Lòm nan, sè vre l kapab bon anvè w, li kapab fè tout bagay pou ou, men gon kote l ap rive l ap bouke. Kote l ap rive l ap bouke an, sa pa vle di l gen dwa se vle l pa vle non. Ou gon moun ki te kapab bon anvè w. Swa l te jèn, li pa t gen madanm, li pa t gen pitit, li pa t gen moun. Li pa gen pwoblèm, li bon anvè w. Men imedyatman li vin gen madanm, li gen pitit, li gen pil responsablite. Ou panse l ap konsa avè w ankò? Bonte lòm nan l pasaje. Oubyen tou natirèlman, gen dwa gon bagay ki pase, oubyen yon ènmi la k pase k ba yon vye pawòl, bagay. Li gen dwa deside tou natirèlman, li di mwen menm nonm sa m pa nan avè l ankò, kisa w ap fè kounye a? Ou menm ki te met konfyans ou sou lòm, dèfwa w pa chache travay pou w fè, ou jwenn travay pou w fè, ou twouve l twò, li twò sal, li twò bagay, pa vre? Pas sa k fè sa? Paske lajan ap vin nan men w, ou pa gen pwoblèm. Men mentenan, lè w vin tonbe nan sitiyasyon sa a, moun sa a ou genyen, ki te konn ap ede w, ou te mete tout konfyans ou nan li. Malgre w legliz, ou menm bliye si Letènèl egziste. Ekskize mwa men frè. Nou di? Mal gwo legliz. Men w bliye si Letènèl egziste. Tèlman w met konfyans ou nan lòm. Lè w tonbe nan yon pwoblèm, premye moun, oh, a bon, m konnen la depi m rele entèl la, m pa ka pa bon. Epi w rele entèl, klween, alo, a entèl pa la non. Defwa l konn tande ti vwa yo k ap di di m pa la. Se pa vre? Men Letènèl, lè l avè w, li la, li avè w pou letan e pou letènite. E sa k fè m ap mande nou, mè frè, M ap mande nou, aswè an, mete konfyans nou nan Letènèl. Ou wè, moun ki mete konfyans l nan Letènèl, mè byenneme, li pap janm pèdi batay. Li pap pèdi batay, mè byenneme. Moun ki mete konfyans ni nan Letènèl, li pa ka pèdi batay. E si nou ta fè yon ti kout pye osi dan le psaume 125,

pou toujou. E leta fèmi pou toujou mè byen eme. Moun ki mete konfyans yo nan letènèl, se vre pwoblèm yo ka vini, men yo pap chansele, yo pap ebranle, anben de jou an jou, yap vin pi fèm, paske sou moun yo apiye an, se Jezi de Nazarèt. Se Jezi de Nazarèt! Lè w apiye w sou Jezi, ou pa pè anyen. Lè w apiye w sou Jezi, tout nasyon mèt leve kont ou, ou pa pè anyen e se yo k ap tonbe. Paske, nèg sa k ap mennen batay nou an, l pa konn pèdi batay. Men, mete konfyans ou sou yon lòm w ap wè. Menm lòm sa ankò l kapab leve kont ou. Pa vre? Menm lòm sa ki pran w kòm tòchon an, imedyatman ke w revòlte, Gon lòt bagay pou m di nou. Ou wè moun k ap ede w la, ki vle pran w kòm esklav li a, menm yon konsèy li ba ou se yon lòd li pase w. Imedyatman ke w pa pran konsèy la, bon ou mele. Nou la? Imedyatman ke ou pa pran konsèy la. Ou mele. Ou mele. Ou konn poukisa? Se paske tout sa l di w se lòd. Menm si w te gen 60 an, depi se li k t ap ede w, se timoun li w ye. E sa k fè jodi an m ap mande nou, Eseye fè de zefò pèsonèl. Pa kite moun pran w kòm esklav. Pa kite moun pran w kòm timoun. Pa kite moun pran w se kòm si w ta menm dwe adore yo. Mwen menm m konn gade pou m wè yon seri de moun, gwo granmoun, k ap mete ajenou nan pye yon lòm parèy yo pou mande padon malgre yo pa fè anyen ki mal. Mete ajenou. Sepandan, mete ajenou nan pye yon lòm se yon siy dadorasyon li ye, nan pye moun sèlman pou mete ajenou, se devan Letènèl, li menm ki kreye syèl lan, tè lan, lamè ak sous dlo yo. Pa derespekte pyès moun. Pa engra anvè pèsonn moun. Bay valè ak tout sa moun fè pou ou. Dakò? Men pa kite pès moun, pa kite pyès moun pran w kòm timoun. Paske, mè byeneme, paske, dinite w, pèsonalite w, Sa konte anpil. Sa konte anpil. Batay pou li. Pa bliye m di nou non, pa derespekte pyès moun. Gen respè pou tout moun, men pa bay moun posiblite pou yo pran w kòm ti bebe. Pa bay moun posiblite pou yo pran pran w kòm esklav. Respekte tout moun, mè byeneme. Èske n ta dwe pran

Kwa an Letènèl, kikonk kwa an Lui ne sera jamais confus, ne sera point confus, mes bien-aimés. Lè se nan Letènèl ou kwè, se nan Li ou met konfyans ou, m pa kache dosè ou pap janm konfi. Paske Letènèl pap desevwa nou, menm yon segond. Anpil fwa se nou menm K ap desevwa Letènèl. Men Letènèl li pap desevwa nou menm pou yon segond. Pa bliye, nou te di sou sa nou t ap pale aswè an, pa kite moun pran w kòm esklav. Pa kite moun pran w. Dakò? Kòm ti bebe. Malgre jan moun sa ta bon pou ou. E map kite nou a pawòl sa. Bay valè a sa moun fè pou nou. Pa engra anvè pèsòn moun. Toujou manifeste rekonesans nou anvè sa moun fè pou nou men pa janm kite osi pou nou mete n nan pozisyon pou moun pran nou kòm ti bebe. Rete ak dinite nou e rete nan pye Bondye, pran Letènèl kòm refij ou, pran Letènèl kòm apui ou, pran Letènèl, mè byeneme, kòm anbasad ou. E konsa, ou pap janm wont, e lè se Letènèl ki leve w an dinite, li leve w pou letan e pou letènite. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier li relève l'indulgent, Pou les fè assoir avec les grands, et ceci, avec les grands de son peuple. An nou batay pou ke n kapab rete nan pye Letènèl. E ou menm k ap soufri jodi an, petèt ou te gen yon moun ki te konn ap ede w oubyen k ap ede w, ki pa vle, ki pa pran w pou anyen, ki pran w kòm tòchon, men aswè an m ap envite w, pran Letènèl kòm refij ou. Mete gason sou ou, met pantalon nan tay ou. Mete fanm sou ou, mete jupe ou nan tay ou. Anben, se konsa w ap wè, w ap fè Letènèl konfyans. Anben, l ap leve w an dinite. E se lè Letènèl kòmanse leve w an dinite, ou pral konprann, ou pral konnen konbyen moun ki te nan konkou avè w, an silans e an silans wap kale yo o non de jezi alò ke le senyè vou benis m kite nou la wi e n gen lòt bagay nou ta di men nou kite yo nan lòt videyo na pale yo e nou va nou gen yon aspè nap gen pou n touche men se nan yon lòt videyo ke le senyè vou benis mè byeneme e nou chak ki tap tande m m remèsye nou pou ti tan nou e m espere tan sa nou pase ansanm avèk mwen an li pap pèdi. E m kwè ke dimanch pwochen n ap gen yon lòt videyo, men fwa sa a nou pral fon ti pale e avèk anpil avèk yon gwoup byen detèmine enben dimanch na konn tit la. Ke Dye wou benis. An nou fèmen zye nou pou n kapab priye pou m kapab voye n ale. Mèsi papa pou gras ou. Mèsi paske ou te avèk nou. Mèsi pou prezans Sentespri ou. Mèsi pou pawòl ou te voye pou pitit ou yo, Senyè. Ede nou, Papa, pou ke nou kapab fè ou konfyans, pou nou kapab pran ou kòm refij nou, pou nou pa konfye nou nan yon lòm. Se vre, lòm kapab ede nou, lòm kapab fè anpil bagay pou nou, Men Senyè, nou konnen Ou p ap janm bay glwa a pèsonn. Ou p ap dakò pou ke nou kapab plase yon lòm nan plas Ou. E Ou p ap dakò tou pou pitit Ou ap trennen anba yon lòm. Ede nou Senyè pou ke nou kapab rekonèt sa a toulmond, pou ke nou kapab rekonèt byenfè yo, men osi pou n kapab pran ou kòm sèl vrè Dye, pou nou kapab mete konfyans nou nan ou, e konsa Senyè, kèlkeswa atak, kèlkeswa gwoup, kèlkeswa tout latè ta leve kont nou, ebyen n ap plike venkè o non de Jezi. Rès la avèk nou, e n ap mande w ke ou kapab beni chak grenn moun ki t ap tande nou nan moman sa a, nou priye w konsa o non de Jezi. Amèn. Mè byeneme, se te yon plezi pou mwen te avèk nou. M swete nou pase yon bòn nwi avèk le senyè. Randevou dimanch pwochen pou yon lòt video. Ke Dye ou benis.